Misye wap gade la non misye se Dinelo Sa misye fè kòm djòb se dèyè fanm sou rezo sosyo epi fin drage yo ganye konfyans yo flanbe yo epi lage yo Al mande Bondye padon si yo ta gen kòb menm a monchè lap fin kale tèt yo byen wòz.

Banm sèvi. Peter ou ka egal. M vire tou vre. Gade kòman banm nan. Peter ou ka egal. Ah Peter e fek wi. Shit man. Sa nèg yo fè al pa bon menm non. Nèg la di l rankontre yon fanm. Li pa menm konn fanm nan. Li vin pale a nèg yo. Nèg yo menm ba l move konsèy. Yo di konsa a. Plimen. Kale tèt. Bagay sa l pa bon pou misye non. M pral rele misye lan.

Koman sak pase? Monchè sa nèg yo te diw la mpa renmen mpa renmen menm non frèm Nèg yo pa banm bon konsèy non Ye baz kisa nèg yo te diw pa renmen an menm? Bon fèt rankontre ak ti dam nan ou pa menm konnenl ou gentan vin pale nan baz wap plimen wap kraze a monchè ou pa konn ki ou pa konn kiyès moun nan ye. Ah sa ete trop pale la baz. Wè fanm sa menn, mpap baw manti papa mkonn fanm sa ni an gwo ni an detay menn. Sa vle di mkonn tout vire manzè papa. Manzè esplikem de li anpil menn. Sa vle di ou renmen moun nan? Alèz mwen, kote w paka konprann la? Mrenmen moun nan mwen. Nèg yo pa ba ou bon konsèy non frè. Ah monchè e zanmi nou ye. Li pa bon pou ou monchè. Ah fòm wè w pou nou pale, fòk mwen ta wè w pou nou fon pale sou sa toujou wi. Ou konprann? Ki lè n ap wè la? W ap gen tan rele m? Enben ok, m ap tann apèl ou. Pa gen pwoblèm non frè. M ap tann apèl mwen. Al wè fanm nan l beze pran nan men m la e. E fout gate sa non. Pete lanmèd tande papa.

Kob ou pa lage nan baz la. Ah epa fot mwen mwen menn. Misye ou konnen pwoblem nan misye ap banm pwoblem menn yow. Sa pede di mwen ki bay menn. Yow baz la bezwen kob menn yow vant madanm ou lòt bò menn ap voye kob pou ou menn yow pa okipe kelkeswa nèg kap baw bri menn. Ah misye fòkè papa. Yow mwen menm map kanpe avèw jiska lamò menn. Pare pou bay cho menn. Kite fanm map sone wi menn. Oh ti manzè ki lem la wi. Yow pa lage la kanmenm. Alo cheri. Oh depi maten map tann apèl ou la wi. Sak pase menm koman jounen an te ye pou ou tout bagay anfòm humm ki nouvèl ou gen pou mwen la wap antre oh e ou pat janm dim sa kounya wap dim sa menm ou te ka relem depi m avan dim sa menm oh m kontan anpil wi wap antre menm m tèlman te anvi wè w m pral met lwil wi m pral byen pase avè w. Ya wap bezwen pè ya tout bagay ap sou kont mwen mesye. Ya tout bagay ap sou kont mwen mesye. Tout bagay ap sou kont mwen mesye. Apre sa tout bagay anfòm pou ou nèg. Ou te manje, kisa ou te manje jodi a? Alèz ou pat ka kite mwen? An vye keche, map tann ou wi. Anben, wa ekri m pou di m nan kilè wap rive. M ka al chèche ou menm. Ok men sa wap fè. Desann, ou konn plas la e? Plas m ta ekri w m ta pale w de li an Ya w ap desann la pou tann mwen Ebyen pa gen pwoblèm ap ouvè sou ou cheri Pa gen pwoblèm M ap la bonè bonè ap tann ou tande Dakò cheri je tèm Dakò cheri

Mesye kòman w ye? Sa dat non map tann ou sou plas la la men Ou la deja? Kòm fè pa wè w?

Oh chérie pa vin nan pa salyem se gad wap gadem. Ah ou te vle pou m salye w? Kòman w santi w pou fè yon aksyon konsa? Sa di ou wè m sanble w? Sa di m gen aktivite m pou m fè? Ou fè m kite aktivite m vin tann ou la se yon klas epi se yon endikape m ap vin tann? Ou anraje?
Andikap la se yon pwoblèm?
Li pa yon pwoblèm men ou pa sipoze kite pou koz sa avè w menm.

Andikap yo sou pwoblèm. Sa e biznis pa w menm, bay sa w pa wè gade mwen menm. Mwen renmen w di. Eseye viv avè m. Asepte m jan m ye a paske m vle viv avè w. Tout sa w e pawòl vòlè.
Ou konn sèl sa m te ka fè pou w la pou m santi m alèz, se kite la, al lakay mwen. Paske ou pran m pou tenten menn, bon pou ki sa m oblije ap kanpe la, ap pale a yon andikape. Wa koze si gen moun kap pase la yo wèm la Kisa ou konnen yo pral di de mwen la kounya menm. Ou se pa pase yon pwoblèm?
Li pa pwoblèm pou ou men li pwoblèm pou mwen l anpil bagay pou mwen paske m pa konn abitye nan jan de bagay sa yo. Lanmou se pa yon sa.
Tande. Mwen fini pa reyalize ke m tonbe pa aparans. Moun yo te montre m ke nou tap pale nan telefòn men se pa li m wè devan m nan la. Epi daprè mwen menm se pi gwo erè ou te ka fè nan vi w. E wap regrèt sa. Mwen te mete m nan pozisyon sa pou m te ka jwenn moun ki vle m, ki renmen m e ki vle viv avè m. Paske m byen kanpe, m gen kòb. Si m te jis okipe tèt m konsa, m tap gaspiye mwa yo. Ebyen dezole Dida. Ou pa merite sa, ou pa vo sa. Bye bye.